Yon 25 stad oubyen 25 sant spòtif. Bagay sa fè de gwo deba anndan peyi an, men m te di tèt mwen l enpòtan pou m fè yon ti rechèch pou nou. Nan lane 2011, premye minis, anfen minis planifikasyon alepòk Jean Max Bellerive siyen kontra avèk Secosa sou kestyon de pak spòtif. Je repran. Se de centre sportif nap reprann wi ok Jean Max Bellerive premye minis li siyen avèk yon konpayi ki rele Secosa pou yo te kapab dote de zòn de komin de centre sportif oubyen de parc sportif genyen ki gen ladann teren football sèlman men genyen tou ki gen pa egzanp teren basket. Enben pwojè sa a te ale sou plizyè komin anndan peyi a. De komin tankou Gresye, Vèrèt, Tomond, Jeremi, Sen Lwi di Sid, Kay Jakmèl, Milo, Mont Òganize, Sen Lwi di Nò, Manchan Desalin, Grand Rivyè di Nò, Petyonvil, Tomasen, Ench, Dadadou, ki se Dèlma, Sen Mak, Lewogàn, Miragwàn. avèk 10 lòt ti sant, sa yo se de ti teren baskèt tankou sa w ap gade nan Dèlma 24 la oubyen sa w ap gade nan Belekou an oubyen nan Kot de Fè. Sa vle di pwojè sa a se on pwojè ki te sinye sou epòk Jan Maks Bèlriv kesyon stad yo oubyen kesyon pak spòtif yo. M vle kòmsi nou konprann sa a paske w. Ou konn sa k fè m fè ti ankèt la pou nou? Isit yo di tout kalite bagay, men moun yo pa janm pran tan pou yo gade. E malerezman, nou pèdi volè sa a dan laprès ki se enfòme. E lè mwen di fòm wè konpanye ki te genyen responsablite sa a se kosa epi lèm ale mwen pale avèk moun yo m di yo sa n sifi pa li te enpòtan pou mwen mwen menm pou m al fon ti vire won pou m al gade kesyon sa yo rele stad oubyen pak oubyen sant spòtif. M di enben banm fon ti ale. Gresye, Eske Gresye gen yon sant spòtif? Wi. Enben mwen note m di Gresye efektivman dayè chanpyona foutbòl fèt ladann plizyè fwa e pa premye fwa sa vle di ke lè yap pale de pak spòtif yo dan 25 yo vle pale oubyen kantite yap pale a Gresye nou tout dakò nou wè efektivman l egziste li genyen yon teren baskèt ladann. Li genyen on teren foutbòl. Sa vle di sa a li la l vizib n ap gade l ok gresye a n ap gade l e li genyen on bèl gazon sou li. Èske vèrèt gen youn? Wi. Vèrèt genyen on sant spòtif. E lè m mande mesye yo konbyen kòb sa koute yo di m sant spòtif vèrèt lan li koute 530 mil dola ameriken. E Abityèlman konn gen dematch ki fèt nan sant spòtif Vèrèt la sof ke pa Vèrèt lan se gazon natirèl li genyen li pa genyen sa yo rele gazon atifisyèl. Men youn nan kote k te yon ti jan choke n se te sant spòtif Tomond lan e sa yon ti jan te fè nou mal anpil piske Moun yo vandalize sant spòtif To Mond lan. Yo fin fè yon bèl sant konsa ki gen ladan l bèl graden, ki gen twalèt, ki gen ekleraj, elektrisite tout sa. Èske ou konnen moun yo liv bote tout bagay sa yo y al avè yo? Menm bòl twalèt yo moun yo vòlè. Se yon bagay kòmsi ki gentan fini nèt. To Mond fini, inogire. Epi malerezman pa an tèm de jesyon paske jisteman e se la ou al gade pou wè lè kòmsi nèg ap fè pwojè isit an Ayiti se yon bann ba an veux tu en voilà kounye a m te ka poze tèt mwen kesyon malerezman m pa jwenn majistra Gresye a pou m te mande majistra a majistra èske se ou ki genyen jesyon sant lan oubyen ministè jenès avèk spò kiyès ki gen jesyon yo? Sa a se yon kesyon ke m pral genyen pou m pou m wè ansanm avèk yo byento, paske lè sa a n ap rankontre majistra nan chak zòn ki genyen yon pak spòtif oubyen yon sant spòtif pou n konnen de kwa il en est. Nou pa nan kesyon stad paske nou konnen ska sa ki rele stad. Nou pa nan stad. Gen nèg ki di konsa se de mini stad, m pa konnen. Ok. Sa vle di to mond lan se la a kòm si sa te yon ti jan deranje. Moun yo vòlè anpil bagay ki te genyen la a. M di w menm twalèt te gen limyè, te gen fil, moun yo vole kab elektrik. Sant spòtif Jeremi Jisteman, sant spòtif Jeremi an, nan lane 2012, li te inogire. Siklòn Matthew ki pase, kraze l nèt. E lè l fin kraze, malerezman, Pa genyen okenn reparasyon ki fèt nan sant spòtif Jeremi an ke anpil moun nan Grandans te renmen te kòmanse admire. Gen yon lòt ankò ki se sant spòtif Sen Lwi di Sid. Kòrèk, e te tou inogire, aktivite foutbòl fèt sou li. Selon enfòmasyon m genyen, toujou genyen aktivite foutbòl ki fèt nan sant spòtif Sen Lwi an. Genyen tou yon lòt, se sant spòtif Kay Jakmèl. Sa a kòrèk. Moun Kay Jakmèl ka rele e temwanye efektivman lakay yo gen yon sant spòtif ki gen ladan l vrèman yon bèl teren baskèt tou. Li genyen teren foutbòl lan avèk byen si bèl gazon atifisyèl men li genyen tou. on teren basket sou li. Sa vle di ke sant sa li la, li koute tou 530 mil dola US. Sa vle di sal egziste. Pami lo a, li la, dayè pami lo a vrèman bèl, li genyen tou on bèl teren basket, li gen on teren basket dèyèl, teren foutbòl la devan e dèyè a genyen on teren basket. Moun Milo eske nou wèl menm janm wèl la? Wi efektivman Li egziste, bèl e byen egziste, moun yo wè l, s on bagay ekstra òdinè, s on bèl ti pak li ye e li gen yon bèl graden ki kapab pran plizyè moun. Sepandan, nan chache, chache, chache n al tonbe sou Sant Spòtif Mont Òganize. Lè n gade n wè. Eta espas sa, m di o sak pase? Nou wè l pa pentire, nou wè gon bann zèb ki fini, mesye yo eksplike ke efektivman mont òganize an poko fini. Kisa k eksplike l poko fini? Nèg yo di bon yo pa gen mwayen puiske jan leta te ba yo kòb la an chikèt, pwoblèm de jesyon nan nivo leta a fè ke ke jodi an yo paka fini mont òganize an. Poukisa n pa fini l? Mont òganize gen pwoblèm ekleraj, yo poko fè penti, gen travo de finisyon yo, epi fòk yo pwòpte espas la anvan yo fini l. Mont òganize poko fini. Youn nan pi bèl sant spòtif ke nou wè, se sant spòtif Sen Lwi di Nò. Trè bèl dayè vil Senlvidinò menm se yon vil ki ekstrèmeman moun yo konsyan de enpòtans anviwònman gen pou yo. Dayè tout nan Nòdwès lan se youn nan vil ki kenbe pwòpwete. Yo gen vrèman yon bèl sant spòtif nan Senlwidinò. Gazon atifisyèl bagay kòrèk sa vle di ke bèl ekleraj sant sa li egziste. Machan Desalin ki sa k pase? Bon, yo poko twalèt poko fini ladan l, pwoblèm elektrisite, epi yo di tèt yo fò ke yo ta fè de retouch penti paske yo t ap eseye pentire, mank de mwayen. Sa vle di ke pa Machan Desalin nan li poko fini. Pa Machan Desalin nan poko fini. Grande Rivière du Nord. E li sanse fini li menm, Grand Rivière du Nord fini, sof ke teren yo genyen an, se pa yon teren atifisyèl, se yon teren natirèl li ye, men li fini. Pak Sent Terèz, nou konnen l men l la, dayè se li ki koute plis lajan, li koute li menm 2 milyon 970 mil 828. Pak Sent Terèz nou tout konnen l la, n abitye avè l deja pou moun ki nan Petchonvil, moun ki nan vil pwovens yo, se yon bagay ki pran plizyè aktivite ladan l. Sant Spòtif Tomasen. Tomasen gen youn tou ki sanse fini ok ki sanse fini men sam ka repwoche a pa senmaten an pa ka tomasen an e m wèl piti men l koute yon pakèt lajan wi li piti wi senksan senkant mil humm li piti li bèl men l piti trè piti ok ench sant spòtif ench lan li pa fini malgre Yo gentan mete pelouz atifisyèl sou li, sant spòtif Ench lan. Li poko genyen elektrisite, yo poko fè penti ladan l e gon netwayaj final ki pou fèt. Men nanpèch ke gazon an deja la, m ap, ok, teren an byen nòmal. An tèm de jesyon kiyès k ap jere l, se la pou kesyon yo poze. Ok. Sant spòtif Dadadou. Li poko fini. Èske li gen pou l fini? Nou pa konnen. Men konsta a se ke l poko fini. Sant spòtif Sen Mak, ki sa k pase menm? Sen Mak se yon zòn ki repite kòm zòn ki gen foutbòl nan san l, de kote y ap bouyi foutbòl. Piske depi kèlke tan m remake nan espas kote yo te dwe fè sant spòtif lan, aktyèlman se ladwàn ki okipe espas sa. Lè m poze kesyon yo di, enben, piske sant lan potko fini e yo te deja fèmen l deja, byen klotire, enben ladwann di prete l espas la an atandan pou l kapab depoze ansanm de veyikil ke yo genyen, ke yo pran nan ladwann, ansanm de materyèl, tout sa, ladwann okipe espas la depi kèlke tan. Eske li gen pou l fini? Wi fol fini paske jiska prezan yo dwe se kosa on parle de 2 pwen 8 milyon sant spòtif leogàn moun leogàn tèlman renmen foutbòl malgre sant lan poko fini men yo toujou teren sa yo okipel gazon atifisyèl bèl bagay pelouz atifisyèl eben li poko fini men nanpèch ke yo jwe foutbòl sou li men fòk li fini. Fòk gen depresyon k egzèse poul fin. Antouka mwen menm se ti sa yo m tap di m tap eseye gade asanm avèk nou ok miragwàn nan poko fini miragwàn nan koute 1 milyon 200 mil lèm poze poukisa se paske gen de espas de je ke yo te mande pou yo te fè nan ladann men miragwàn nan li poko fini jiska prezan men son espas son espas ki klotire men anyen poko fèt ladann se vre ke yo fè yo fè graden yo deja men son pwojè ki kanpe depi kèlke tan. Ok pwojè sa kanpe depi kelke tan. Epi vwala. Epi san konte janm di nou an 10 lòt ti teren Site Solèy, Belekou, Dèlma 24 nan zòn Solino, Kafou Fèy nan zòn Saye, Kwadèboukè genyen ann di 2 ti teren baskèt ke ou fè. Pèsòn moun pa pral bay tèt yo manti ke Gen stad ki konstwi nan peyi a sa pa egziste. Gen nèg ki pral di w se yon ti stad, yon mini stad. M pa nan mini stad. Se swa w gen stad ou pa gen stad. Dayè n gen yon vye zo grann la yo rele stad Silvyo Katò ki pran anpil kou. Men malgre sa n egziste toujou. Men si nèg yo te antann yo lajan sa a, bon se vre ke yon stad modèn koute ant 200 a 400 milyon dola pase lè n wè stad yo e bon pyas yo ye non ok lè nap gade bènabeu oubyen san siro oubyen nan kan nou si w vle epa e bon e bon pyas nou l ye dè m aprann ke ayiti pral jwe avèk meksik nan yon stad ki klimatize. Sa se yon pyas non ok eske nou dakò sa e gon goud men nèg yo te ka antann yo fon bagay serye bon petèt na gentan mande Jean Max Bellerive nan ki objektif ke yo te fèl men malerezman an tèm de jesyon meri yo si w vle oubyen eske leta santral te remèt meri yo paske nèg isit toujou benyen fè politik. Laurent Lamothe jisteman wè k tonbe nan sa l tonbe la a. Afè 25 stad sa a k ap mache avè l la jiskaske l antre nan tonbo a. Se yon frem politik petèt ke l al dèyè pran. Men se pa pwojè pa l. L al dèyè yon frem politik ki tounen mal pou li piske sa ka rive ke l te gen de pwojè politik. Epi l al dèyè frem nan. Frem nan mal tonbe. Men jodi a, si n gen pou n remèsye de moun a faz pwojè sa a, ki kanmenm an tèm de jesyon rasyonèl si yo t ap fè yon bagay serye vre, paske menm nan chanpyona nasyonal, yo di sa, gen de te, gen anpil teren sa a yo, yo resevwa chanpyona nasyonal. Jisteman yo ka fè chanpyona nasyonal. Ou dakò? Lè m ap gade pa egzanp Sant Spòtif Kafou, teren Kafou a, gen de teren m ap gade la ki bokou pli modèn ke teren Kafou a. Men an tèm de jesyon, zewo bare. Kiyès k ap jere yo? Nou pa konnen. Jisteman se yon pwoblèm de jesyon k la. Men nou ka toujou di ke Jean Max Bellerive sou epòk René Préval oubyen m pa konnen sou ki prezidans egzakteman rezolisyon sa a te pran, men se te kanmenm yon pwojè ki ekstrememan enteresan ki te ka pèmèt ke foutbòl woule anndan peyi a. Oke. Antouka gen anpil ki poko fini. M sot plizoumwen ba nou yon ide de sa yo k la, sa k fonksyonèl eksetera. Men, sant spòtif sa yo, yo bèlebyen egziste. e genyen koperasyonèl. Men moun to mond, monchè e humm mdo moun yo menm bòl twalèt yo leve al avè yo. Antouka. Nap pran poz la.